Kay la tou pwòp, kay la pa sal non, wap kraze kòm konsa. Wap di pa gen anyen atè a. Mwen mwen mwen dje lò, pou papye sa, pou ezidans sa, ma fè yo tout bagay. Pa kè sa li. Mwen pa madan mwen lòv, ap sou se pye l, zonyon, tout bagay li. Fò m gen papye a menm. Mwen gen papye. M ap fè l damou m. M ap fè l wè sèl mwen menm m renmen l. Tout bagay nèt. Mwen mwen Jerry. Mwen Miyou. M vrèman dezole Miyou. M renmen w anpil wi Miyou. But, fò m asire avni m. Wi, fò m asire avni m. Fò m prepare demen m Miyou. M vrèman dezole. Ou pa konprann mwen.

M konprann.
Men, Miyou, souke kò nou. Apa tout la se di nou ret sou yon kabann, se dòmi, leve, benyen, manje, sèl sa w pwòp. Sa w vle nou fè? Ou prèske etène la wi pitit. Sa vle di fòk ou soti, sa se. Lanmè a plen pwason baz. Se tann Nasou pran yon lòt grenn pwason. Kounye a la ti Anjelo sa a m wè la a, ou pral kite l deprime w pou w ret la chita nan yon chanm ou pa p fè anyen?
Mwen pale de pran nas mwen al pran lòt grenn pwason. Se tankou wap pran randevou al nan club enjoy soti avèk lòt gason pitit ou bon ou ap kite yo pou mwen ou ap kite nèg yo pou mwen m pap ka jere tout non sèm. Franchman nan moman sa bagay bagay gason sa wap pale m nan pa nan tèt mwen map konsantre sou tèt mwen pito. Sa manzè ap dim la kòman bagay sa kòman yo sak nan tèt ou kòman bagay gason pa nan tèt ou sak nan tèt ou M pa konn ou al lekòl, sa k nan tèt ou? Ou fin lekòl, ki sa k nan tèt ou? Fanm? M just konsantre sou mwen.
Ah, e pa ni gason ni, ni fanm. M just ap konsantre sou, sou vi pa m. Miyou!
Bagay yo frajil wi cheri, se yon ti bouton ret pou peze pou yon nik switch. Talè m tande w pa enterese nan gason yo, m mande bon Dye padon. Antouka sèl bagay sa w ap di m nan pa enterese m. Fon jan soti. Kilè pou m vin pran w la pou n soti? M pa konnen nenpòt lè w vle. Gad eta mwen zanmim. M pa renmen lè wap di gad etam nan non ki etam. Bon si Angelo te fè w pi mal menm sa w tap fè? Ann pa pale de Angelo. Ou seryez? Fè tèt fè mal.
M gon randevou la but map kite w la degaje w sou ke kò w. M pap ka pranl nan men w konsa non. Yon randevou k pou ta fè w pase la vre. Ale nan manman. Ou seryez?
Ou tanrò wi. Degaje w tande papa.

Ou rete byen serye kòman pa serye a Blue Mike? Konn pa konn de kisa wap pale a tou. Baz, èske w konnen youn nan bagay ki pi di nan mond lan se lè w separe de moun k ap viv? Lè de moun kòmsi yo antann yo y ap viv epi ou menm ou retire de moun sa yo ansanm. Men sa k fè m di sa avè mwen menm.
Sa k fè m di sa avè w. Sa w ta fè kot Joly an?
Ou menm tou sa w ta fè kot Joly an? Ok, trè byen. Kounye a, di m ki sa w t ap di Joly, ou pa t ka di l prezans mwen? M t ap pale yon bagay pèsonèlman avèk Meyna. An kounye a, si m ap pale yon bagay avèk Joly, fò m di sa m t ap pale avèk Joly a tou.
Ou nan relasyon avèk Joly, pa vre? Lè w konn gen bagay avèk Bea, vle di ou konn nan relasyon avè l tou? Doumay, m pa vin la kòmsi m fè yon dram avè w menn. E konnen w pa konn kòmsi konsekans sa sa ke w ap fè a, ki konsekans li ka genyen. Yo monchè m pap fè anyen la papa.
Ou pap fè anyen?
Se vye konsèy wi pou w al bay lòt moun yo frè m. Bravo.
Grenn bagay m ap di w menn. Mwen m al yon kote l ap di m ki sa m pral di a vil ki bagay pèsonèl menn. Ok. Dlo pou dwòl wi papa. Ok, ok. Dolo a vin depase kounye a frè m. Ok. Trè byen. M dakò m dwòl. Men pandan m dwòl la m ap di w yon grenn bagay menn. Ou wè Joly? Joly renmen paola anpil. Yo frèm
Bay ou anpil nan menm la gran frè. Sak pase zanmim sak pase. M tris menn m domine menn yo ou andanm andanm fini frèm bay la toumantem wi menn. Monchè depi lontan se frè nou ye se ti frèm ou ye lè ou gon pwoblèm ou toujou chita pou esplikem sak pase.
Baz, m pa bon menm la menn. Sak pase frè, sak pase, ou dim ou pa bon, sak pase? Frè, m pa vle pale anpil menn, banm di sak pase menn. San ti fanm mwen gen Sendomeng menn, madanm mwen menn, ok.
Sa ti fanm madanm mwen, m ta viv avè l nan kay menm, madanm mwen, bagay sa yo menn. Bon, avan m vin isi bagay sa yo, nou pale anpil bagay sa yo, sa m ap fè lè m vin isi. So, lè m vin isi, M pa vini legal baz. Ok. Ou konn sa m vle di w baz. Ya m konprann, m konprann. Paske lè w vini an m te konnen. Plan, men plan. M vini ici ba sa yo apre kelke Swa de fè kelke ane ba sa yo pou m fè tou sa m konnen pou m ka rantre madan mwen vin jwenn mwen menm. Sa rive m kounya la. M jwenn yon fanm ayisyèn. Bon te fèt nan tè a menn. Ou jwenn yon bon zenzenn. Kounya la menn m vin renmen. Lè m di w yon fanm fèt nan tè a e m bay yon papye ou konn sa m vle di w baz. A m konnen m konnen m konnen. Ou konn sa m vle di w menn.
M konnen. Kounya la m pa ka rete menm jaden m ankò. Pou ti pale ti pale tout lajounen ba sa yo pa ka fèt ankò baz. Sa k pase? Kona m nan ka, m nan ka avèk fanm k ap viv isi a. Nou nan ka ansanm. Kona la, mwen rele madanm mwen, m di l konsa, ke m toujou renmen l. Nou ka toujou ansanm, but bay pale, pale tout lajounen an, li p ap fasil ankò. Kona si mwen gen aksè ka rele l, paske kona m gen moun nan vi m, gen bagay m ap jere kona la, pa sa yo menm. O frè m, pawòl pa pou ou menn. Aha, m ap tande. Manzè pran m depi anlè frè m. Manzè ban mwen. Manzè ban mwen. Manzè joure m Li fache Yo si m te bò kote manzè frè m Manzè tap fran kou to sou mwen baz. Kouto tou?
M vle w konn sa. Sasa gade m men Joly Rema em Paola baz mwen Sasa gade m. Sasa gade w Paola madivin.
Nan bouch ou m tande l wi menn. Epi ou pral di sa? Ou gen prèv? Se sa m ta pral di frè m.
Ba sou nou lòt bagay avèk Paola. Pito Joly met kontwòl sou nan li frè m. Pito sou nou lòt bagay w ap travay pou Paola. Defann ou.
Jiska prezan w ka di sa w vle menm. Men grenn bagay m ap di w. Ou wè si w vle byen pou Joly? M pa konseye w di l. Men si tout fwa w vle kraze maryaj li an, ou vle kraze l moralman, ou vle detwi vi l, Ale la voix est libre Ale di sa. Se pa mwen ki marye yo 2 a non pral kraze relasyon an. Ou konnen trè byen otomatikman ke w di l sa l ap fini. Monchè sèm sa m ap di w lè w gen konsèy sa yo men yo antre nan latrin nan oubyen yo al pipi tou lage l. Bravo.
Grenn bagay m ap di w. Ou wè lè w gen bagay sa w anvi di tou lè w gen sekrè sa w anvi devwale rantre nan latrin nan lè w fin bat laponyèt voye nan plamò niche l. Ba bouch yon lòt okipasyon olye wal pale afè moun. Ti modibo ou choke san blague ou fè chak jou baz. Ti modibo li pap bon moun. Ou sanble yon zelda menn.
Jan manzè pale a frèm. M just rele manzè m esplike manzè sa sèlman menn. Manzè pa konpwann mwen menn.
Monchè bagay yo pa fasil pou ou frèm. Jan wap esplikem nan la bagay yo di pou ou Angelo. Monchè! Menm li menm tou si l te nan pozisyon w li te ka fè l. Men, e pa fòt ou paske fòk ou gen papye. Paske, lè yo vin isi, yo menm tou yo fè kou a. Bon ou menm ou fè l avèk tout kè w. W ap fè l avèk tout kè w, ou rele l ou pale ansanm avè l. Yo menm yo, anpil fwa yo pa konn bagay konsa. Yo jis ba w, yo jis ba w kout kouto anba kè. Yo fin avè w. Tande m gran frè.
M pa vle manzè pran m pou yon move moun. Tande, m di l konsa, nou ka toujou ansanm. But li just pa konprann mwen gran frè. M di w, m di konsa, ou pa ka ale nenpòt ki lè, m la sèl mwen k ka rele w. M fè tou sa m konnen baz, m toujou avèk li but jan l pale a frè m, but sa m ap fè baz? M gen yon bon patnè Sendomeng. M gen yon bon patnè Sendomeng, m oblije voye sou do pye manzè pale avè l, paske manzè san bon moun li ye menn. M pa ta renmen nenpòt vye vagabon Al itilize manzè dèyè a frèm. An m di w kòm manzè ki ta retire m nan lis la so m gen anpati dlo bwa an pa la pa la mesye men an m di w la an. Angelo Angelo Angelo bagay yo anpil lanmou frèm monchè hihih. Anfen m pa rete non menn m wè lap fè lavi l tou pa bouyi menn m pa rete menn so. Monchè
relem nan telefòn frèm pale avèm. Ti nèg gen pwoblèm. Ahh nap ale zanfre m ap rele w. Pandan map benyen la m wè m gen yon apèl manke ki pa gen non ki nimewo sa kòm e biznisman m ye m tounen apèl la. E alò bonswa. Ya m tap fon ti benyen m jwenn apèl manke an, m wè nimewo a pa gen non, m di banm tounen moun nan apèl la. Sandra ki baw nimewo m nan? O wap rantre, ou ta renmen, ok, ou ta renmen patisipe nan krèy lan. Humm m kontan wi marketing nan fèt byen. Wi map gon krèy punta cana. Dakò pa gen pwoblèm. Pri yo varye ou konnen ou konn bagay yo. Sa pral depan de plezi an. Mwen menm mwen gon pri men pri yo varye. Pi piti an 200 dola. Pa gen pwoblèm. Sa wap fè pou mwen wap voye non ou prenon ou pou mwen sou sou nimewo sa ou nap pale an la pou m kapab anrejistre ou. Ya biznis lan byen mache. Pa gen pwoblèm mèsi. Dakò. Dakò babay. M pral rele l pou m di l mèsi. Bay. Polis nan ap mache papa.
Al chita e boo. Se jan m di w lan men, m se rele m nan telefòn, li mande m eske m poko al kote li. Donk m twouve sa etranj menm.
Men baz, M pa ka konprann. Sa kè misye prese konsa? M doute fò wi. Non, e pa doute fò monchè. Fò pa wè bagay gen move kote tou. Non monchè.
Baz, m ka toujou refere w moun. M santi moun nan ap bon pou ou. Ok, men m pa ka pi cho pase w. E ou k sipoze pi enterese wi baz. M konprann.
Men pa bliye nèg la se patnè m li ye. Lè m vin ap fè tèt mwen travay, m di petèt ke misye gen dwa pa vle yon lòt moun pran fi an. Kounya la misye se mwen l vle ki atake ki fè l ap mete m so konsa. Misye konnen m son moun on bouda lou m ye defwa depi wè bagay la bagay la ka antre nan tèt mwen la epi m tou bliye l m gen dwa ap fè on lòt bagay m tou bliye l. Pandan w di sa men kisa k pase nan tèt mwen la m plis wè son fanm misye ta avè l l ap eseye pa sou li e sa k monte nan tèt mwen men m pa jou kwè ladan l non men e li k pase nan tèt mwen la pase on nèg ou pa ka pi cho pase m ou di m on bagay ok men fò m swiv kè m Nou sou mèt tèt frèt boo. Lè misye dim sa, m di li mèt tèt frèt nan jou yo map rive sou fi. E lè map rive map fèl konnen. Ebyen eseye rive. Ou konn sam diw la.
Eseye rive. Pandan wap rive a fòw pridan tou wi. Non li.
Paske ou paka rive sou yon fi pou pa konn sal renmen. Pou pa mennen ti ankèt paw pou konnen pase fi a. Byen ke yo toujou di pase fi a pa dwe enterese w. Men si w konnen kèk bagay, kòmsi de erè li te fè nan pase l, ou menm wap bat pou korije bagay sa yo. gen kote l te tonbe, ou menm ou sipoze la pou leve l pou l pa tonbe nan menm sa l te tonbe a. Ou konprann sa m di w la? Se youn nan rezon ki fè m di misye ban m yon ti tan jis pou m chèche konn kèk bagay de fi a, sa l renmen, ou konprann, lè m ap rive sou li pou m montre l ke se yon moun m t ap swiv deja. Ebyen m dakò avè w. Ou bay misye yon bèl repons wi. Monchè, tèt frèt mwen. Wi. Men, reflechi pou konn ki lè ou deside pou w rive sou li. Epi pou tout bagay yo fèt.

M jwenn zanmi nan, m jwenn Miyou. An pasan, ou te reflechi sou sa m te di w yo?
Ya, m te panse ansanm avèk sa. M panse ke dapre analiz ke m fè, m panse ke m ap eseye. Ou konprann?
Ah, kon nou pa konnen jan w fè kè m kontan lè w di m sa. E wè, m garanti w, wè depi w isi ansanm avèk, ansanm avè sa m di w la, m santi w kontan. Epi, m te tèlman santi ke m pral jwenn yon bon repons de sa w di a, ou pa ta imajine sa m fè pou ou.